Hi guys welcome back sou YouTube channel mwen an non mwen se Djoudy si se pou premye fwa ou monte sou paj sa pa bliye pou kapab abone se Princess Djoudy Desir. Abòne sou chanèl lan pou ka epi pa bliye pou klike sou ti klòch lan konsa pou kapab jwenn notifikasyon sou tout nouvo videyo nou yo nou poste chak 2 jou alright so sou videyo nap travay jodi an se pou gason ki genyen enfeksyon nan ren ki genyen pwoblèm nan blad pipi yo. Ok so m pral remèt m pral montre nou yon remèd natirèl nou kapab fè lakay nou ou menm fanm ki gade video sa ki konnen ou gon zanmi ou byen ou gen mari ou yon moun kèlkonk ki gen pwoblèm ki gen enfeksyon nan ren ki gen pwoblèm nan blad pipi li fè remèd sa yo tout sa yo se bagay natirèl nap itilize. Nou gen yon ponyen pèsi. Timoun nou konnen sa yo. Sa e bagay lakay nou, nou konnen, nou fè manje avèk yo chak jou. Pa gen oken, e kòman n te ka di sa, pa gen oken e alèji anyen menm. Nou gen yon grenn sitwon, nou genyen yon moso jenjanm, n ap itilize yon kiyè lwil, yon kiyè siwo myèl, ansanm avèk yon kiyè lwil doliv. Of course nap bezwen yon ti dlo pou nou kapab blende sa yo tout ansanm. Nou ka bwè sa chak maten pandan 7 jou pou eseye netwaye anndan vant ou menm gason ki gen pwoblèm ki pa ka pipi ou ki gen pwoblèm nan ren ou ou pa ka chita oubyen I don't know men just bwè bagay sa chak maten epi vini vin dim kòman sa mache. Rezon an paske m gen yon tonton m ki gen pwoblèm nan li konn ap fè li e mwen k te bal remèd lan pou l fè l. Sa mache pou li so map bay li ansanm avèw. Sitou mesye yo ap dim o wi m pa fè bagay pou yo. Anben mesye men bagay pou nou ok. Umm Bwè remèd sa a chak maten pandan 7 jou. Alright Nou pral blende sa e sa m ta fè banm koup yon bò sitwon epi nap prijan yon bò sitwon.

Nou pral pase sa nan yon paswa ok. Paske se ji an nou bezwen. M te ka di w fon kantite ou te ka sere l. Pad la pe pli pli plis li pi bon sou fè sa chak maten. E pi bagay sa yo bagay kap ede ou pou ese jete tout vye maladi ou gen nan kò w. Jis fè yo, pran yon ti tan epi fè yo mezanmi paske sa va koute kras kòb epi olye pou wap mete brè vye konprime pil bagay mwen menm pa brè konprime ankò m pa mete kras rans konprime nan kò mwen mwen konn tout sa pou m fè grip lafyèv tèt fè mal nenpòt sa li ye. Si w gen yon bagay ou ta renmen konnen, kite yon kòmantè, kite yon ti kòmantè pou mwen menm pou w kapab di m sa w ta renmen konnen epi mwen menm m ap ede w. Nou pral ajoute lòt bò sitwon an timoun. Mwen ajoute siwo myèl la kounya ansanm avèk lwil la. Epi n ap rebale yon ti blende tou piti ankò pou tout bagay ka ansanm byen. Sa ap netwaye senti w. Deja ou te ta, ou ka manje yon grenn liv doliv, ou ka manje bagay sa yo pou ede w. E. Remèd sa bon tou si ou ee ou tankou nan sans ou ann di ou konstipe, ou pa ka poupou, nou ka bwè sa epi l ap voye nou nan twalèt. Alright Zanmi mwen yo men remèd lan bwè sa chak maten lè ke ou leve. Pou ede ou pou kapab netwaye ren ou, netwaye fwa ou, netwaye blad pipi ou, moun ki gen enfeksyon yo, sa ap ede nou, sèl sa ou bezwen se yon grenn sitwon, yon moso jenjanm, ou bezwen yon ponyen pèsi, Lwil oliv ansanm avèk siwo myèl. Blende yo tout ansanm epi bwè sa chak maten lè ke ou leve pou eseye clean anndan ou pou pa al mete paske si ou pa janm clean anndan ou pou retire jan de enfeksyon sa yo yo pral ba ou kansè. So, bwè bagay sa yo epi pi devan pou nou pa al plis, al depanse plis kòb oubyen al mouri nan vye bagay. Epi, manje plis bagay natirèl, manje, manje fwi, manje, manje fwi, manje, manje vè, bagay vè, vegetables, bwè anpil dlo pou kapab pipi, nan bwè anpil dlo sa ap ede w tou jete tout. vye bagay ki anndan vant ou. Non sèlman de sa m te mete yon videyo sou chanèl mwen an kijan ou ka bwè dlo pou w kapab bwè plis dlo. Ou ka mete jenjanm, ou ka mete mant, ou kapab mete konkonb nan dlo an pou ka ede w bwè plis dlo. So bwè sa chak maten, fanm ka bwè l, fi gen enfeksyon nan ren tou. wè li epi na tounen sou chanèl lan na vin dim men kòman sa te mache pou nou pa bliye pou nou abòne ansanm avèk kanal lan e epi share ansanm avèk yon zanmi kite yon like like video an epi kite yon ti kòmantè pou nou thank you so much for watching epi nap wè ou ankò nan yon nouvo video mèsi timoun babay.